Map di a map di bonjou avèk tout moun kap gade video a sa depan de lè wap gade video a map diw bonswa mes amour e map kontinye di nou merci mes amour merci merci merci fan mwen yo paske nou te abòne avèk chanèl la nou te gade video a e nap ankourajem fè travay la e nou toujou rete soude ansanm avèm map di nou merci merci merci anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil anpil.

Ahh ok mwen anfom wi e ou menm tout bagay te anfom pou ou ok cheri mwen anfom ee ou gon bagay ou tap dim kisa ou tap dim la enhen an an yon fwa sote ou anvi manje jodia an. Hum men kounye ou tounen ou tounen yon fanm gwòs. Non m konnen wi bee, e pa sèl fanm gwòs ki toujou anvi manje men wi m konprann sa bee. Men ou ka anvi manje. E pa vre bee? An enben ok cheri. Enben m ap swete ou bòn apeti e manman w ap bay fè l pou ou. Ok di l prepare l byen pou ou. Soti m la! Mwen menm, mwen poko prepare l pou ou. A, cheri. Alo? Ui mwen menm ki preparel pou ou cheri kote w ye la Ou ou lakay ou. Fèmen telefòn nan. Ap vin di pou m fè fwa sote pou li. Kiki. Mezanmi. Pou m fè fwa sote pou li. Koman fòm fè poum fè fwa sote pou li a mwen menm pa konn koman mwen menm pa konn koman yo fè fwa sote a non m pa konn koman yo fè fwa sote a vre non eske se atè ou mete fwa ou vole sou li ou komanse sote komanse en dous en cho eske se konsa yo fè fwa sote a oubyen se nan yon kòd yo mare fwa epi yo fè. yo fè fwa sote a, yo mete l, yo mare l nan chak pwent kòd yo epi yo kòmanse fè l sote, y ap ba li apye, y ap sote, en dous en chèz. Èske se konsa yo fè fwa sote? Ou kwè se konsa? Ou kwè se konsa? Mezanmi o! Ou sa fè yon ti lanmou, lè manman w ap fè yon bagay, lè manman w ap fè yon bagay ou sipoze chita. Ou sipoze chita pou wè sa manman an fè. Men kounye a la men nèg la mande m fwa sote, m pa konn kòman yo fè l, si se vole pou vole sou fwa oubyen si se nan yon kòd pou mare l pou wap fè l sote menm jan timoun yo konn sote a. Hey! Wè m koupe apèl la sou li, m pral ba nou manti. Ok, m pral rele Nadia. Allo Nadia Kòman ye madanm, sa kap fèt? Kòman ye cheri? Ou anfòm? Kòman aktivite w ye? Tout moun anfòm be? An ok An ok cheri Wi Nadia be, banm di w yon bagay non be M pa konnen si sa ap deranje w Wi silvouplè yon sèvis m tap mande w la wi cheri wi. Wi yon sèvis m tap mande w la wi. Wi bon m di w non ok map di w ou konnen maten an bi fiyanse m nan ki rele m maten an la li di m konsa. Li bezwen man manje yon fwa sote. Kounye a m di l mwen menm m ap pase l nan jwèt m ap di li gwòs. M di ou gwòs ou anvi manje fwa sote a. Kounye a m di bon, li di m non se pa sèl fanm gwòs ki anvi manje fwa sote. Tout moun ka anvi. Epi kounye a mwen menm m ap ba l kouraj. Kounye a m di l enben bòn apeti cheri. Fè manman w byen prepare l pou ou. Sa w konnen l reponn li di m. Li dim se mwen kap preparel pou li ou se nan menm lap manje. Sa ou konnen fèm fèmen telefòn nan poum al bal manti, poum bal manti poum dil kounya talè m pral relel map dil konsa se apèl la ki te koupe wi wi wi poum dil se apèl la ki te koupe map bal manti map dil sa. Kounya la menm m relew cheri kòm M pa konnen avan m al avan m rele l ankò pou m di l sa m ap di l la m ap mande w èske w ka vin ede m prepare fwa cheri silvouplè non m pa ka pran yon sa jodi a non men si m gen fiyanse m li mande m yon bagay li ka se yon tès l ap pase m li mande m yon fwa sote be ou konn fè fwa sote a men w pa la woy kote w ye la be. Mezanmi Nadia mantrave. An ou pa la cheri. An ki kote w ye. Delma 75 bon mantrave m pa konn sa m pral di l non. M pa konn sa m pral di l vre non. Ebyen kisa m ap di l an. Ebyen ok ba l yon manti. Mezanmi m pa ka kout fwa sote a vre non. M pa konn si se vole. An si w te la w t ap esplike m kòman yo kout fwa sote a. Se pa vole yo vole sou li ni mare l nan yon kòd pou yo fè l sote? Humm ebyen ok cheri dakò Si w te la w ta ban m eksplikasyon Kounye a kisa pou m di l la Ok di l konsa Depi m piti m pa ka pran sant fwa depi m ap koute li m ap vomi pou tout rès vi m An se sa pou m di l Ebyen ok m pral rele l la m pral di l konsa Se apèl la k te koupe Depi sa se pat mwen ki te koupe apèl la enben ok dakò cheri mèsi pou konsèy la pitit mwen travè se sa fè yo di lè manmanw ap fè yon bagay ou sipoze chita la wi si se pa sa pitit mwen wap pran wont wi fòk ou aprann fè tout bagay wi enben ok cheri ok ok madanm ok m pral relel dakò. Alo bebe, koman e la moun amou? Non be, se pat mwen menm ki te koupe apèl la. Wi be, bon m di w non cheri, m te ka koute fwa pou ou vre wi cheri. Men ou konnen depi m piti, depi m piti cheri. M pa janm ka pran sant fwa. Ou konnen son bagay ki gen sant. M pa ka pran sant li vre. Wi lap fèm vomi. M pa janm kwit bagay sa wi. Humm m pa janm ka kwit li bee. Lap fèm vomi pou tout rès vim. Ok. Wi bee lap fèm vomi. Non e pa manti m ba ou. Ou ka fè manman preparel pou ou si pa ko ap soti. Dakò. Ah non bee m pa tap pa fèl pou ou bee pou ou mandem fwa sote bee pou m pa ta fèl pou ou cheri ok cheri on wap bay manman w fèl pou ou non bee menm si m ta marye ansanm avè w ou pa bezwen janm mandem li paske m pap ka pran sant li vre enben m pa konnen si si yon si yon lè ma ma ma aprann Non se pa kwit m di konsa yon lè m aprann non, epa non se pa sa m ta p di non. Non, m di konsa m pa konnen si si yon lè sa ka vini tanperaman m genyen an, m pa konnen si m a fè ou fè remèd pou mwen. Wi, m pa konnen si m a fè ou fè remèd pou mwen. Ma ma kwit li pou ou cheri sa pa p rete konsa. Men pou le moman m, m pa p kapab vre, l ap fè m vomi, l ap fè m gen tout maladi. Ebyen dakò. Mnbi ok na wè pita dakò babay bizou be. Si nou te renmen ti videyo sa, kite yon kòmantè, kite yon like, epi ret branche pou yon lòt videyo. Tchao mes amours.